M te fè wout a pye, men m pa gen okenn kote m prale ilegal ankò. Wi mwen gen pitit chilyen wi m gen pitit chilyen non lèl gran li menm la tounen nan peyil li gen paspò chilyen e chilyen li ye dayè li menm lap ka tounen nan peyil lèl vle lèl gen 18 ans poum tounen chili la m pat gentan gen rezidans chili cheri doudou m fè 4 ans chili se pitit la ki te banm yon kanè 1 an wè chili pou gen papye chili li trè difisil pou gen papye chili. Medam yo po yo bo papye fok ou gon travay ki bo kontra e pou travay la bo kontra fok ou gen papye fok ou gen papye ou wè ki difikilte ki genyen pou nou gen papye chili ki donk si m pa gen si m pa gen rezidans kijan map fè tounen. Poukisa ou te vle kite chili pou w antre lèzetazini? Paske chili te gen pwoblèm chili pa gen lòt pwoblèm ke papye. Chili pa gen okenn lòt San repwòch mwen menm pandan map fè wout lan m poko janm pase yon peyi ke etazini ki pi bon ke chili pa gon peyi ki pi bon chili mwen kitel pou papye paske chili pa vle bay moun yo papye se pwoblèm papye nou gen imajine ou chili ou gen katran ou gon timoun ayiti ou pa ka antre l koz ou pa gen papye ou gen katran gen moun ki gen senkan chili kap soufri de fanmi yo ki ayiti yo pa ka antre.
Cheri m kite chili 9 jiyè m fè 2 mwa m fè 7 jou anba raje a raje dalyen raje de kolonbi a panama m fè 7 jou anba.
Cheri m ap di w yon bagay, m pa gen oken pwoblèm paske m tounen la, sou tè kote m fèt la. Paske kèlkeswa jan la ap ta ye, evè jan m ap ka viv la. Paske se peyi m li ye. Mwen menm pwoblèm mwen se jan yo depòte m nan. Pwoblèm mwen pa paske m vin la, paske m vin nan peyi m. Pa gen kote m ap santi m pi alèz ke nan peyi m. Menm lèl gen problem pal. Mwen menm mwen se problem mwen se paske se jan yo depote nou an. Yo depote nou. Yo depote nou tankou yon tankou yon bann moun san fanmi, tankou moun ki pa gen tèt, pa gen yon tèt, pa gen moun ki ka plede pou nou. Paske dapre la lwa pou yo depote nou fò nou fò yo ban nou yon papye ki ekri depote, ki ki ekri yap depote nou e pou nou siyen. Nou pa siyen okenn papye, se yo k siyen papye yo. Yo pran paspò yo nan men nou, yo pa vin remèt nou nan nan. Epòt sa la, se nan avyon yo remèt nou papye a. Tout sa e ilegal li ye. Yo fè bagay ilegal. Yap fè depòtasyon, yo vin releve nou nan kabann a 11 zè minwi pou yo fè depòtasyon. Depòtasyon pa fèt a lè sa. Se nan epòt avyon te vin pran nou, ki kote nou te al travay? Nan Texas nou te, nou te nan prizon. Se sou fwontyè a kounya nou te pase. Yo mete nou nan prezon, prizon Texas, epi yo al mete nou nan avyon San Antonio, yon zòn nan Texas. ki rele San Antonio. Se la yo te ale ansanm avèk yo. Gen anpil moun ki ta vle fè kwè se anba pon yo pran nou. Eske se vre? Kòman anba pon yo pran nou? Se anba pon e Oryòl Cheri, oubyen ekout.
Texas.
Escúchame.
Lè ke ou soti Meksik, pou tra, lè ou riv, pou, pou lè ou rive a Acuña, pou travèse Rio a, pou ale sou fwontyè ameriken an, gon gwo pon. Paske gen yon pon ki separe Amerik lan avèk, avèk Meksiko. Kidonk, pwiske. Pon an li menm, depi ou fin pase dlo se pon ou jwenn. Yo tou fè nou fè skal lan la pou yo pran nou pou yo al mete nou nan prizon an. Men tèlman gen anpil Ayisyen ki vini, sa ka rive ou fè si jou, ou fè senk jou. Mwen menm mwen te fè kat jou anba pon an. Ebyen kòman pon sa te rele?
Se pon fwontyè a kounye a ansanm avèk Etazini. E konsa pon an rele. Bon, ki kote ou te sòti Ayiti e ki kote ou prale la a pandan ou isit la la? Li. M oblije di ki kote m te soti Ayiti piske m se ayisyèn? Non, non, non, ou pa oblije.
Nou sèlman mande w ki zòn. Nan ki zòn? Nan ki zòn? Nan ki zòn? Nan ki katye?
Avan w t ale Chili. A Mwen menm mwen te abite Kafou. E timoun Kafoumye, e la m fèt, la m grandi, m moun Kafoumye. Donk sa vle di w pa pè malgre ensekirite ki genyen onivo Matisan ou pral travèse la? Kisa pou m pè? E pa e pa ayisyen m ye? Kisa m pral pè la ankò? Bon yo vin lage m la nan peyi m pou m pè pou m al pase Matisan? Menm lè Matisan pa bon kèlkeswa jan l ye Tout moun ki ladann yo, yo gen kè menm jan ansanm avèk mwen wi. Kiri, ti papye sa k nan men w la, sa sa ye? Sa cheri se soulye yo ba nou dan. Sa li ye la?
Ba mwen wè sa li ye. M te pran l pou si te gen fredi. Epi tou gwo fredi k tèlman rèd, depi w antre w tou gripe, tout timoun yo gripe menm. Se a sa yo ba nou pou n kouvri? Nòmalman sa. Yo ba souloukou che, souloukougou. Men. Monchè pa gen tretman. Kòm tande etazini etazini di li menm li la pou li li la pou l akeyi moun pa gen tretman tande. Ki kote yo ba nou papye papye sa. Lè wap antre nan prizon kòkòt se lè wap antre nan prizon yo ba ou l wi pa gen lòt kote yo ba ou l non ke lè wap antre nan prizon. Sof nou menm antanke sof nou menm ayisyèn ki te nan prizon sa. Humm non gen venezyelyèn gen ekwatoryèn gen kolonbyèn men se nou menm nwa yo yo plis maltrete. Paske lòt moun yo rad yo konn sal yo mande rad yo mande pou yo chanje rad yo ba yo rad yo menm yo stil ki Jan kotom ye la depi anba pom konsa. Eske w ta vle di ke se yon zak rasis?
Koman m di sa? Paske rasis lan nou sibi l tout kote. Paske mwen menm m pa gon kote m baze m pa m pa pou koulè po m mwen menm m pa sibi pou li. E pou sa k ap pase nan peyi m tou m pa peye pou li. Ou konprann sa m di w lan? Lison, lison ak rasism. E lè fini tou, ah moun yo gen pwoblèm cheri. Moun yo gen pwoblèm, nan tout faz yo gen pwoblèm. Yo pa prè vre pou yo ede nou vre. E pa vre, yo pap ede nou vre. E pa vre, la pati mache yap fè. Mèsi. Ok.